Ou pral ale. Letan e pa lapli. E gon ti pwoblèm. Sè Beti, Madam Beti vin ak tout timoun yo pou mwen. M ap lanse kri dalam sa. Bay Madam Beti vin jwenn m ak tout timoun. La m resi pale, m angaje. Pou yo tande. M ap lanse kri dalam sa a jèn gason ki kenbe zam nan men yo. Yo bon kenbe zam nan men. Zam sa li tounen kontre mwen menm, kont ou menm, kont frè w, kont sè w, kont pitit sòyèt parèy ou. Vini Sèmix. M ap lanse apèl sa bay gouvènan ayisyen. ki kite zam ap antre nan peyi sa kap detwi bèl ti jèn gason, bèl ti jèn ti fi, jèn gason pa dwe itil peyi a moute ou mèt moute jèn gason pa dwe itil peyi sa ou mèt pran yo pou jèn gason jèn fi pa dwe itil peyi sa yap detwi. Mwen pran konsyans moun kap konprann sa kap fèt mwen nan kilta gras ou mèt vire sou yo. Byen mwen, mwen nan kilt adorasyon kote byen fè sou nan sou mwen. Map redi map pale a mesye Izo. Wè bò tit ou patron. Mesye Izo, mesye Babekyou nan mansonj yo. Mwen vle ke moutre ou kap sa retire chè ak li. De moun retire chè ak li. Kite bebe a nan men li. Retire chè ak li. Rete vini de gason. Men yon bèl fami ki t ap viv nan kay pa yo. Yo t ap viv lakay yo. Nou boule mari a anndan kay la. Nou boule mari a anndan kay la. Yo vini Wanament yo kouri. Malgre yon moun resevwa Wanament. Selon sa yo di, pito m kite dam lan pale pou m pa di. Mwen, m ap mande, moun ki mete zam nan men jèn gason sa yo, zam sa k ap tounen kont pitit sòyèt la, politisyen malfektè ki te bezwen pouvwa ki achte zam pa t gen pitit li. S on fanmiy ki detwi.

Men m gen biznis mwen mache kana nan kouri mibalè mwen gen mari m ki te mete m sou motosiklèt ansanm avèk tout pitit mwen pou nou ale ench pandan nou rive nan wout mari m retounen lakay mwen gen yon kanè m dola mwen gen 6000 dola ameriken sou li ansanm avèk paspò m tout dokiman timoun yo. Li retounen al chèche, li di l ap gen tan, mwen di l non, li di m l ap gen tan. Lè mari m rive lakay, li ouvri pòt la, li antre. Se konsa bandi yo parèt sou li, epi yo fèmen l anndan, yo bay kay mwen dife. Mwen sove ansanm avèk twa timoun yo. Mwen fè de mwa e va kap Ench. Lè m rive Ench, m ap pase mizè ansanm avèk timoun yo. Gen yon moun ki rele m li di m konsa vini sendomeng ma soulaje lè m rive sendomeng ansanm avèk timoun yo m fè di mwa sendomeng nan di mwa m fè sendomeng avèk timoun yo imigrasyon voye m vini ak tou le 3 timoun yo ankò mwen di m ap retounen ekfakap ankò ench. Mwen rankontre yon dam, dam nan ap pale avè m, li di m rete isit non avèk timoun yo, ou prale FACAP nan menm bagay la w ap ye, w e w di w p ap tounen Sendomeng. M di enben dakò paske m te nan pwoblèm. Epi m ale lakay dam nan. Lè m rive lakay dam nan, m poko gen 15 jou lakay dam nan. Epi m di bon, Ti demwazel la grangou lot la grangou paka lage tout chay mwen sou dam nan m di map pran lari a gen yon moun ki fem kado 500 goud mach yon chachè dlo m mete sou tet mwen m komanse vann dlo a nan lari a map degaje m di konsa nan kelke mwa ma degaje m chèch yon kote m ret ansanm avek timoun yo mwen pala m nan lari a ti pitit sa kap veye 2 timoun yo. Epi pandan ti pitit sa chita, te gon dlo cho nan dife a, m pa konnen si s on pwa l ta pral mete nan dife. Ti pitit sa kanpe, l ap gade sa l ap fè. Se konsa l pran bòl dlo cho, de prezans pitit sa l voye nan lestomak pit la, l di, Deplase devan m nan, deplase! Api titit la menm ki boule komanse bagay ti kòl la kriye dlo ap trennen nan zye ti pitit sa l di ooh manman gade kisa l fè poukisa w fè sa matant oh bèl sa Bobo voye dlo cho a sou li l di demaske w la tifi deplase lè m vini m sot vann ti dlo a epi m wè ti pitit la t ansanm avèk

Epi m la m la m pa konn moun wanament m pa konn ki kote pou m fè m pa gen pèsòn sèl Bondye lè m ap priye m ap li sòm li di lakay li pa konn gen priyè pa vin priye lakay li lakay li pa konn gen priyè leswa anvan m dòmi m priye s on pwoblèm Naida di konsa manman enben an nou priye deyò a sou lakou a non n ap priye pou li pa wè Gen de lè se veye nap veye dam nan pou nou priye. M di timoun vini pou nou priye a midi, m di midi ye la timoun vini vini pou nou priye, m di manman w kwè i pap gentan rive sou nou pou i wè nap priye. Li di i ka mete nou deyò wi manman si l wè nap priye paske i di nan kay li pa konn gen priyè. Ebyen gen ti pitit sa ankò ki gon doulè vant avan yèswa ti vant ki ap fèl mal m fèl ki fè nwit lan l pa dòmi m metel sou mwen l ap kriye m metel l ap kriye m metel kouche m pa konn kisa pou m fè epi l te banm on ti bokit pou m te pipi epi ti pitit la di manman m gen vwomi m gen vwomi lè pou m pran ti bokit la pou l pipi gentan sal mwen nèt ansanm avèk vwomisman. Anpi mwen leve janm wè dam nan tchak anpi m gentan retire rad sou pit la m fè twalèt li yon rad tonbe sou mwen m retire anpi m siye atè a epi m fatige minwi m nan konba inè m nan konba pit la avèk doulè a sèlman m ap rele Jezi degaj ou Jezi antre nan bwat medikamon w nan medikamon w genyen w poko dekachte w bay pitit la yon konprime m wè tou nèf pou l geri. paske l pa konn sa pou l fè avèk doulè a. Epi, lè ti pit la di, Manman, m ap vomi ankò, l pase men l pran ti bo pit la l met anba bouch li. Dam nan te tande tout soufrans pit la t ap pran nan mitan lannwit lan, l pa janm leve, l pa janm di m anyen. M fatige. Lè w ti dòmi pral pran m bò twazè dimaten pou katrè, epi l leve katrè a, l di, O, gad on koze lannwit sa m pran la a, timoun ap plede fè bri la lannwit lan la a. Vin vomi la fè tenten la pa nan bagay konsa non mwen menm gade ou menm tifi ou wè lè manmanw vini di manmanw konsa achte kiyè pou ou achte gode asyèt pou nou sèvi paske m pap demere menm kote ansanm avè nou epi dlo ap grennen nan zye pitit la li di manman gade kisal fèm mwen pap sèvi nan afè dam nan ankò on ti ji m t achte pou li koupe ti po a pou l bwè. Yo Li di l pap manyen bagay dam nan m di gare ziro nan ziro gare nan ziro pa kriye ebyen yèswa l mete m deyò lakay li a minwi avèk timoun yo mwen dòmi nan lari a ansanm avèk timoun yo a minwi li mete m deyò lakay li. Menm Dinaida map vin legliz map chache legliz poum ale epi se pandan map pase la m Dinaida kanpe la wi map kanpe la poum antre legliz poum lapriyè epi Naida di manman an ebyen ann al mete bagay yo lopital la nou ti bag ti rad yo t bay yo tout lopital la menm ti rès dlo m tap vann yè tout lopital la. Mezanmi legliz ede nou son kote nou ye frèm. Nou pa bezwen pale. Mesi pou. Mon inosan on ti inosan pou yon moun on desant ou bay yon moun lakay ou pou voye yon dlo bouyi sou bebe sa yon dlo bouyi pou mete depan bebe a depan bebe a. Koman ti bebe a. Pou w mete yon famiy deyò lakay ou a minwi. Kounya m pa twò wè moun sa k fè zak sa nan wanament. M bay moun ki fè zak sa nan wanament. Men si w te gen kè ou pa tap mete ti bebe sa yo deyò a minwi. Ou ta tann yon jou. Mwen pale avèk leta, legliz. Dam nan se yon manm legliz batis, li pa manm Trinite. Se yon moun ki soti Mirbalè, sou Ayisyen pare yo. M p ap di ou anyen. Nou p ap fè l menm jan a moun ki konn fè l sou rezo sosyo yo. Men timoun sa yo nou pral voye yo lekòl wi. Ou dakò? Nou pral voye timoun yo lekòl. M vle moun kanpe avè m. Depi m di w pa lekòl, y ap lekòl. Gen lekòl pou yo. M bezwen inifòm, m bezwen souli, moun ki gen bon kè. Kounye a, yo granmoun. Yo deyò, yo pa gen kay pou yo. Nou menm nan ministè Trinite, nou konprann sa k rele ede moun. M konnen nou konn sa k rele ede moun. Yon moun te vle yon ti bagay pou mwen, m ap remèt li. Frè James Talent pral mande w pou koupe wi. Nou pa fè ofrann ni kòlèt an piblik pou pèsòn non. Nou pa fè jan nou konn wè moun ap fè sou rezo sosyo yo pou fè wè. Men legliz dwe fè temwanyaj sa pase pou zam kap sikile nan peyi sa. Pou nèg ki bezwen pouvwa. Pou nèg ki bezwen kontwole zòn. Izo, Babekyou, Lanmò San Jou. Mesye Mibalè yo, se Florcian ki tap viv. Menm yon gwoup moun Mibalè, tout yon fanmiy ki leve kouri. Sa se dezyèm gwoup ankò. Moun yo leve kouri, men yo la avèk mwen. Men yon lòt ankò. Gade ki sa w fè ti moun. Yo boule Marie nan bon kay a pandan l pral kouri dèyè pyès pou vin chèche. Legliz, an nou pran responsabilite nou. An nou fè fanmiy sa manje. An nou fè fanmiy sa jwenn yon pyès kay omwen pou rete. An nou bay paran yon ti komès pou souveni an bezwen. Bezwen de moun ki ka ede nou. Voye timoun sa lekòl. Lekòl deja la pou yo. Nou souliye. Yon inifòm. Jiskaske ka pran souf. Si peyi a ka vin bon la antre byen balè la rekipere byen l la revann. Mèsi. James.